Kouman nou ye? Jodi a m vin fè yon ti pale avè nou konsènan chyen. Chyen se youn nan pi gwo zanmi yon moun te ka gen. Se bèt ki pi sensè ki gen sou latè. Se youn nan bèt ki pi rekonesan ki gen sou latè. Ou kwaze a yon chyen la, menm si ou pa ba l anyen, Ou pase men nan tèt li sèlman. L ap chonje w jiskaske l mouri. Ou se mèt, ou se mèt chen an. Ou pa la. Lè w vini l ap woule kò l atè. Vole sou ou. M sonje m te gen yon chen ki te rele Ti Lous. Epi, m te vin kite lakay mwen, m al abite Dèlma. M fè plis ke ennan edmi Dèlma. On lè, men m pa t al avèk Chè. M deside tounen lakay mwen, m al pase wè moun mwen lakay mwen. M abite sou tèt on mòn jis anwo. M ap parèt jis anba, m desann machin. Yo gade m, gade m, on bèt ap plonje desann vini. Plonje, plonje desann vini. Kote li anle al gentan wem. Li vole sou mwen. Li woule kol atel ponpe. Li sal tout kòm telman l kontan wem. Gen de fwa m tande moun ap joure moun ap di w monchè ou pi mal pase chen. Monchè gon seri de moun tanpou te fè byen avè yo pito se chen ou te fè byen nèt. Pa konpare moun sa, pa konpare moun sa ou a chen. Chen son bèt fidèl, yon bèt onèt. Dayè lè chen pa vle wè w, l pa vle wè w kareman. Ou bay chen yon kou depi l wè w l ap jape w, l tou montre w l pa zanmi w. Kon seri de moun ou fè byen pou yo. Peye lekòl, bay manje, lopital, tout bagay se ou. Moun sa pa ka tann kilè pou w mouri, yo fè tout sa k posib pou yo antrave lavi w. Yo pa konn sa yo ta fè pou yo ta fout ou nan prizon. Fè manti sou ou, lonmen non ou. Anfen! E yo min. Pa gen chen sou latè k ap fè sa. Bon ou wè chen an? Lè se pou ou li ye. Tankou gen de lè ou di pati chen ou ba l yon kout pye, li tounen nan pye ou. Se sa k fè ou di l sanwont lan. Non e fidèl li fidèl konsa. Li sensè epi li konnen ou fè l byen. Li panse ke se paske se li k anbarase ou. Wap wèl tounen ankò. Petèt e la yo diw sanwont pase chen. Chen pa sanwont. Chen onèt. Chen sensè. Gon seri de moun sou latè. Pa eseye konpare yo a chen. Pase moun sa yo pa konparab. Pase youn nan bagay, youn nan diferans ki gen ant chen avèk lòm. Lòm jeneralman moun ki fè byen avèl la se li lal eseye touye. Se pa san rezon wap wè frè ap touye frè pou tè, frè ap touye frè pou kay. Frè a pito pran kay la nan menw fon lòt moun kado l. Frè, sè a pito papa w kite w byen olye pou l separe l avè w, li prefere fè magouy pou l fè touye w pou l pran kay la pou l al viv a lòt moun. Pika nou janm fè erè sa a. Ap di moun, ap konpare moun a chyen. A misye son chyen li ye pou sa m fè pou li. Non pa gen chyen w ap fè pou li k ap trayi w. Jamè. O pou sa m fè pou entèl li pi rèd pase chyen. Non, pa janm fè sa. Pa gon chyen sou latè ou bay manje. Sèlman. Ou voun zo devan l sèlman. Karese l jwe avè l. Pou chen sa trayi w. Jamel pito mouri. Bon wap mouri li pral kouche sou tonm ou. Bon gon seri de moun ou gen nan lavi w. Pitit, mari, madanm. Gon volim lajan ou vin genyen. Yap priye Bondye kilè pou mouri. Yo pa konn sa yo ta fè pou mouri pou yal jwi lajan sa yo. Epi wap konpare moun a chen. No! Chen son bèt ki onèt.